Ou konsyan ke m pa diferan de ou, malgre m son gwo chantè? Uhmm. Nan, pa nou pale nan, pale pou bilan an.
Paske, Izo men, yon nèg pap rele m li banm 75 mil dola, m gen 38 an, m fèt 11 oktòb 82 men. Uhmm. m poko janm manyen kòb sa nan menm epi ou banm sekirite ou banm galil ou banm minisyon ou dim tiye entèl son mwen son men sa fè devan tout tan m fè grangou donk m konprann sa w ap viv la men m gon grenn bagay m ap di w bro mèsi Bondye w ap fon kou entèlijan pa kite moun konn figi w le jou ke w jwenn mwayen pou ta retire kò w nan sa w ye a fè l e dezyèm bagay m ap di w pa lage zam toutotan w poko konn itilize teknik makak, lage yon branch pou kenbe yon branch, toutotan w poko ka alèz ak lavi w pa lage zam. Paske lage zam se mouri. Tande bro, lage zam jodi a se mouri. Paske gon kote w rive w pa ka, gon kote w rive w pa ka kase tèt tounen. Ok? Gon kote w rive w pa ka kase tèt tounen. Meyè zanmi w se lendèks. Bagay kidnapin nan, Nou koze sou sa, epi Lara gen anvi nou koze sou sa depi kèk semèn. Lara di, pawòl la gen pa poko rive nan zòrèy yo. Paske, pandan se tan, vye Lara gen anvi nou. M pa di yo pa fè zak non, yo fè zak wi. Men tou gon pakèt zòn k ap tou pwofite fè zak sou non vilaj la gen anvi n.
Ok. M konprann sa. Tande gon pakèt pwofitè menn. M pral eksplike w kisa sa ye. M pral ba w sa m konprann nan analiz mwen. Se Izo k vòlè, se Izo k bandi, se Izo k touye tou. Wi, tande, Izo, m sot fè yon analiz talè a la, yon moun ka panse se defann m ap defann ou. Mwen m gen yon grenn bagay m ka fè. Mawon pa janm al Ayiti. Ou pap jwenn mwen. Ou konprann? Men m pa konn pè, pa tanperaman m. m vin on ti kras poze koz m konnen m gen pitit m gen madanm men pa tanperaman m se nèg tigwav m pa renmen pè m pa renmen pè tout sak ka fèm pè m anvi touye l pa tanperaman m panse ou ka konprann sa map di a m konprann ok donk bagay la se tap kanpe m pa vin ou pa jwenn mwen m ret nan kanpe lwen m egzile 10 15 an 20 an. Li pa yon big deal. Men mwen renmen yon grenn bagay map diw izo. Bay peyi a yon chans, lap fè yon pakèt ti malere byen. Mwen soti Tigwav, m gen bèl tenis, m gen bèl mayo. M pa pral avè yo lè map tounen an Frans. Lap fè yon blòdè nan zòn nan byen. M pa konn si w konprann izo. Kidonk, mwen menm m gen yon grenn bagay map diw menn. Sèlman fè pridans. Fè pridans. renmen tèt ou plis ke lòt moun. Alèz.
Tande Izo. Men fè tout sa w kapab men si bagay la ka kanpe mwen m ap mande w yon chans pou peyi a Izo. Silvouplè. Yon chans pou dyaspora yo menn. Yon chans pou dyaspora yo. Ofran yon chans pou pitit peyi a ki deyò menm. Silvouplè zo, si w ka fè sa, fè sa pou mwen, silteplè zanmi m. Silteplè baz mwen. Tanpri, si w ka fè sa, fè sa pou mwen, tanpri patizan m. Tanpri. Tout bagay poze deja bò kote nou. Nou fistre, n ap travay di, nou ta renmen rantre lakay. Nou ta renmen rantre lakay. Perèz fè nou kanpe deyò. Ou wè sa m di w bro? E m. M asire m Izo m gade paj ou. M abòne papa. M abòne avè w papa. M ap gade w k ap tchuip, m ap gade w k ap rap. M wè lanmou nan kè w menn. Nèg yo fò tou non bèt fewòs menn. M te ka konsa tou Izo. M pral ba w ti anekdòt de vi m nan live la ke petèt moun pran m pou bon moun, moun pran m pou gwo chantè. Ou konnen Izo, M se premye elèv ki desann drapo komisarya Tigwav, elèv ki te desann drapo Ayse David Bie. M pa dou non Izo. M pap lonmen non moun nan paske pitit li toujou la men misye mouri. Lè m te trè danjere nan manifestasyon sou Lavalas, premye zam mwen gen nan men m apre 38 papa m nan, Se yon lidè politik ki te fè m kado 9 milimèt Ruger. Jodi a la, pi fò ti jenn gason ki te nan pwomosyon m yo mouri. Casalès mouri. Doutala, Mathialy pati al aletranje. Nou yon pakèt te kenbe zam sou Lavalas. Kidonk, m pa diferan ke ou, m te ka nan sa a tou, si m pa t gen yon lòt oryantasyon. M pa konn si ou konprann. M te ka ladann tou. M te ka ladan l tou. Men mwen konsidere w kòm yon viktim. Ou poko janm al Sendomeng, ou pa janm al Chili, ou pa janm al Brezil. Ou plis fè tan w nan vilaj. Kiyès ki pot gali l ba ou? Nèg yo. Ou pa bezwen di l non, e mwen k ap di l. Ou mèt kite m di l. Kiyès ki pot ba l ba ou? Nèg yo. Kiyès ki mechan an izo? Kiyès kap rele izo pou bloke zòn nan nèg yo? Kiyès kap di kanpe pòtoprens pou mwen ann gaye kaka nan wonn nan nèg yo nèg a vès yo men se nèg pantalon sou tèt bounda ki pote bwa mare a izo ou konn lapriyè menn?
Mwen menm fè sa.

Aie pitye de mwa Segnè kar je kri a twa tou lè jou, rejwi lam de ton sèvitè, li rele som 86. E depi wap fèl ak la fwa on jou sa ka chanje. Depi ou aji fwa ou, rien n'est impossible izo. E meyè zanmi ou se se kè ou se fwa ou, se pa nèg ki avèw yo. Gen youn ladan yo k dè vide w atè poul ka pase jeneral, puiske chèf ak grad baay sa yo fè lèzòm chanje maten midi swa. Gon nèg kap renmen wè w nan yon sèkèy pou elit pase jeneral. Li mèt fè l pou 5 jou. Men lap di apre Izo e mwen k tap mennen. Vrè zanmi w lan se kè w bro. Apre sa m di bon, m pa ka pè men. Izo s on moun parèy mwen men. M pa ka pè men. So, Izo men, sil te plè zanmi m. Ba nou yon chans man. Ba nou yon chans. Depi gen mwayen pou kanpe, sèl sa map di'w, kenbe zam ou pou yon ti distans, paske se li ki ka kenbe w an vi la. Men si gen ti poze a pou peyi a fonksyone man, ba nou l man. Silvouplè cheri dodo. Tanpri. Tanpri. Tanpri. Sèlman jere jere glindex ou, jere galil ou, jere zam ou kenbe kenpe kanpe nan kwen w pouw jere lavi w. Men si gen ti poze pou pa gen fouy, pou pa gen kidnaping nan l ka poze. Si son de twa kou kap fèt ankò pou pran kòb pou pou gen kòb pou fonksyone.
Enben bon tan mye, ankò mye, ankò mye zanmi m. Izo m kontan wi menn, m kontan pale avè w, ou fè m on onè, ou fè m on privilèj, map jere live la wi menn. Izo, nou renmen w men. Nou renmen w men. Nou renmen w. Ba nou lanmou an bak men. Nou renmen w men. Nou konnen ki eski fò sa men. Bon, e... E gwo mesye ou k fò sa, se pa ou k fè tèt ou sa men. Bon, m ap, m ap bò pèmisyon, m pa konnen lè pot lè w ap an dirèk ankò.

Ahh m fache menn. Izo menn bay la manje kem menn. Ahh monchè menn m te fache m joure menn. Ahh m di w anpil betiz m joure Jovenel m joure tout moun menn. Ahh m joure menn. M di anpil betiz wa wa. Ahh m pat kab kenbe anko menn. Non jou sa pa jou sa pa gen moun nan peyi a pa joure non. Paske e pa fòt nou. Imajine w byen wap wè kòmsi nou poze yon kote men w tounen bon nèg yo vini a traktè yo vin a cha. e moun yo vin touye nèg yo e pat dire yo te vin manje e pa espageti yo te vin manje e moun yo te vin touye bon imedyatman m pa ka kanpe pou m lage zam nan atè pou m kite nèg yo touye m bon m fè replik ansanm avè yo m dakò m dakò wè bon kòm se yo m pa konnen yo viktim paske E pou yon volo mouri. Jou sa men, jou sa men, men m bouboun man mwen souke m di betiz waba. A, m baka pa men, m baka ke bon kon, m bliye si m sa atis, m bliye si m bode, m man rade, m di shit do.
E, nan pale, anvi m espè. Ebyen ok men, respè, respè jeneral, respè, ba nou lanmou an, ba nou lanmou an bak men, so, nou renmen w, renmen nou tou men, silvouplè, silvouplè Izo men.
Yeah.